Bajou kase kòk la chante li fè 7 novanbre 1914, lè Joseph Davilma Théodore, ki te prezidan Sena a an 1910, ta pral pwoklame prezidan Dayiti apre li te fin ranvèse le 25 oktòbre 1914, Emmanuel Orès Zamor, ki te sèlman genyen sou pouvwa a 8 mwa. Men, fòk nou ajoute, enstabilite an te kwonik an Ayiti. De 1911 a 1915, 6 prezidan te gentan pase nan tèt peyi a tankou se vagabon kap desann kay gwo manman. Monte Da Vilma monte prezidan, li ta pral nonmen Jean Vilbrun Guillaume Sam, kouzen ansyen prezidan Tirésias Simon Sam, kòm delege militè nan Nò. Fòk nou ajoute tou, Vilbrun te gitan pase kòm depite sou gouvènman Florvil Hyppolite ak sou gouvènman kouzen li, Tirésias Simon Sam. E fòk nou di w tou, pou Davilma ki se nèg Enri te rive ranvèse Orès Zamò, li te fè alyans ak peyizan revòlte nan Nò yo, ke yo te rele Kako, e li te pwomèt yo lò ak dyaman si yo ede l rive sou pouvwa a. Jan pwovèb kreyòl lan di l, chodyè moute sou non timoun, li desann sou non granmoun. Lè Davilma rive prezidan, li bliye Kako yo. E se nan menm kontèks sa a, li ta pral nonmen Jean Vilbrun Guillaume Sam Delege militè nan Nò. Ti Kouto jwenn gran chimen, se gran chimen l ap pèdi. Vilbrun ki te deja yon entelijan, li pwofite de kòlè Kako yo, li trayi Davilma, li mache sou kapital la le 22 fevriye 1915, li ranvèse Davilma ki te genyen sèlman twa mwa nan manmèl la. 4 mas 1915, yo transfere Mamèl la nan bouch Vilbrun. Kèlke tan apre, li pwoklame tèt li prezidan avi. Ti nèg te gen foli grandè. E pou l konsolide pouvwa li, li te tonbe pran lang avèk Ameriken yo e fè mare anpil milat, paske se mesye sa yo ki te gen plis lajan nan peyi a e se yo tou ki te pi byen edike. Donk, se yo ki te reprezante pou li yon obstak. Doktè Rosalvo Bobo, ki te minis enteryè sou gouvènman Davilma ke Vilbrun te ranvèse, di se pa kounye a. Li gonfle ponyèt li, li mache sou palè nasyonal. Ay fout, lè Vilbrun wè 4 mare 14, li mande azil nan legasyon fransèz e l tou pase chaloska lòd pou l touye depi se prizonye politik ki te nan penitansye nasyonal. Lè sa a, li te 27 jiyè 1915. Ansyen prezidan Oreste Zamor ki te nan Penitansye Nasyonal tou, tou pran nan zizirit. Lè sa a, anviwon 167 prizonye politik mouri e pami yo, majorite se menm milat ke m te sot pale w yo. Lè pèp la pran nouvèl la nan demen maten 28 jiyè 1915, yo mache sou legasyon fransèz pou y al bay Vilbrun Guillaume Sam monnen pyès li. Yo pete pòt legasyon an, yo pran Vilbrun, yo koupe tèt li. Lè yo fini, yo pran direksyon legasyon dominikèn kote ke Charles Oscar te kache e yo fon kopi pou li nan menm sa yo te fè pou Vilbrun an. Si ou fè istwa jeneral, w ap wè nou an 1915 e se te peryòd Premye Gè Mondyal lan. Alepòk, te genyen kèlke santèn blan alman ann Ayiti, menm si yo pa t anpil, men yo te trè enfliyan nan peyi a paske yo te kontwole 80 pousan komès entènasyonal peyi a. E, pou blan meriken te kontrekare enfliyans nèg alman sa yo nan peyi a, Depatman Leta te menm pote sipò li bay yon gwoup envestisè ki te anba kouvèti Citibank, ki alepòk te rele National City Bank of New York, pou yo te kapab achte Bank Nasyonal Ayiti ki se te inik bank komèsyal ke peyi an te posede. Lè blan meriken pran nouvèl popetwèl yo an mouri e kawo ki gen nan peyi an, yo pa t vle pou Lalmay te vin pran kontwòl peyi an. Ou sonje afè Luders? Alò si w ta renmen nou fon videyo sou afè Luders, ou ka kite sa pou nou an kòmantè. Enben, prezidan ameriken alepòk la, ki se te Woodrow Wilson, voye 330 Marines pou vin pran kontwòl peyi a. Lè sa a, Pierre Sully, ki se te yon sòlda ayisyen ki te opoze a okipasyon an, te peye sa ak vi l. Lè Marines yo rive, yo fòme yon komisyon, yo voye di Bobo si l bezwen pran pouvwa a, se nan eleksyon pou l ale. Lè yo sispèk Bobo te popilè anpil e son nèg ki te byen fòme, ki pa t danse kole ak Ameriken, yo pete kòken, yo fè palman an nome Sudre Dartignave, ki alepòk se te prezidan palman an, kòm prezidan Ayiti pou setan. Dartignave se te yon trèt, yon popetwèl. Li te fè tout sa blan meriken mande l pou l pa t pèdi pouvwa a. E yonn nan premye ak li te poze, Se te ratifye le 11 novanm 1915 yon konvansyon ke blan meriken ta pral pote ki ta pral ofisyalize okipasyon an Ayiti. Lè Dartignave fin ratifye konvansyon an, li voye l bay palman an pou nèg yo te deside sou li. Nèg yo te refize vote sou konvansyon an, lè sa a, blan meriken ki te deja pran kontwòl dwàn ak finans peyi a te bloke kòb palmantè yo. Lè nèg yo wè se tout bon ti trip ap vale gwo trip, yo ratifye konvansyon an. Lè sa a, depite Raymond Kabèch fache konkong, li rache wozèt palmantè li, li voye nan palman an. Avèk konvansyon sa a, kontwòl finans ak gouvènman peyi a te nan men blan meriken. E menm konvansyon sa a te ba yo dwa pou yo kraze lame, pou yo ranplase l pa yon fòs de 3 mil òm ke yo te rele Jandamri Ayiti. Jandamerie sa a, ki te sou kontwòl Depatman Leta Ameriken e ki te gen kont sèlman pou rann a Sekretè Deta Ameriken an, te gen youn nan prensipal misyon pou l te enstore lakòve, ki se te yon lwa ki te oblije peyizan yo travay sou wout yo pandan twa jou nan lane. Fòk nou di w tou, Pou blan meriken te ka bay tèt li lejitimite nan tout aksyon l ap poze nan peyi a, li te deside ranplase konstitisyon an pa yon lòt konstitisyon ke li menm menm te ekri. Li pote l nan palman an pou yo ratifye, palmantè yo voye pye, li fè Dartigues Nave kraze palman an pou ranplase l pa yon lòt palman, lòt palmantè yo voye pye pi rèd. Lè blan meriken wè sa, li di Datignav nou pa bezwen palman ankò, li fè Datignav rekraze palman ankò, li fon referandòm pike kole e l bay rezilta l di ke pèp la vote nouvo konstitisyon l lan a 98 mil 225 wi kont 768 non. Nouvo konstitisyon sa a kraze palman an e li ranplase l pa yon konsèy deta e li tou pwofite elimine lwa ke Desalin te mete pou etranje pa posede tè nan peyi an. Fòk nou di tou ke fòs okipasyon sa a te rasis anpil. Yo te fè peyizan yo travay plis ke sa lwa kòve a te mande e sa k pa t vle travay Yo te mare yo tankou esklav. Anpil sivil te mouri anba bal zagloray sa yo. Lè Chalmay Peralt, ki se ansyen delege militè nan Leyogàn sou gouvènman Vilbrun an wè sa, li mete avèk kako yo, yo pran lèzam, yo anvayi Pòtoprens. Blan meriken konplote ansanm avèk Janbatis Konze, yon kako sòlda Chalmay Peralt, yo fè yon sèjan ameriken ki te rele Herman Henry Hanneken degize an kako, fè l rive sou Chalmay Peralt. Lè l rive sou Chalmay Peralt, li degize an kako, li fout li yon bal nan kè, li mare l sou yon pòt e antere l tankou son chyen. Pou Ameriken te ka dekouraje tout moun ki te gen entansyon revòlte kont lokipasyon an, yo fè foto Chalmay Peralt kote l sou pòt la, e yo distribye l bay tout popilasyon an, di yo men sa k ka rive yo si yo revòlte. Lè Benwa Batravil ki se te yon sòlda Chalmay Peralt wè sa, li di li pa p bay vag, li anvayi Pòtoprens e menm sò a te rezève pou li. Apre sa, okipasyon amerikèn nan te fini pa etabli sou tout peyi a. Ou menm ki se elèv, ou menm ki se jèn etidyan ki nan fakilte, ou menm ki se pwofesyonèl, ou menm ki se ti peyizan, ou menm ki se komèsan, ki resanblans ou wè ki genyen ant jodi a avèk peryòd avan okipasyon amerikèn nan? M ta renmen li kòmantè ou. M ta renmen li repons ou nan kòmantè yo. Se te yon plezi pou m t avèk nou jodi an pou n te vin fè yon ti koze sou listwa. Pa bliye si w poko fè sa, abòne a chanèl lan. E sitou, pa bliye klike sou klòch notifikasyon an pou w ka resevwa yon notifikasyon chak fwa m pibliye yon nouvo videyo. M ap kontan jwenn ou nan fanmi an e sitou pa bliye like paj Facebook ke w ap tande videyo sa. Ankò yon fwa, se te yon plezi. Mèsi.